Poukisa tout kritik sa yo lè nap fè yo? Nou vle fèm konnen nou pa gen yon konsèy pou Bedjine? Yon konsèy pou Kadilak? Yon konsèy pou Annie Allet? Yon konsèy pou Rutshelle Guillaume? Yon konsèy pou Darline Desca? Vanessa? Fatima? Gazzman? Mesye djakout yo, yon ti konsèy pou Shabba, yon konsèy pou Lex, yon konsèy pou Gogo, yon konsèy pou Guy Wewe, yon konsèy pou Philippe Saint Louis, yon konsèy pou Richie, Maestro Richie, Maestro Arly, Maestro Dener Ceïde, yon ti konsèy pou Zafèm. So pa gen fanatik moun sa yo la a. Moun sa yo pafè. Yo pa gen anyen, yo pa bezwen èd anyen. Ou byen se pèp la ki Se zen, se zen, se zen sèlman k mache. Kounye nou ta fè m santi se zen sèlman pou m fè la a pou m jwenn moun rele. Pa gon ti konsèy menm pou Wilfrid? Hum, yon ti konsèy pou mesye randevou yo, pou Lewa, pou Romero? Hum? Yon ti konsèy, pa menm yon ti konsèy menm? Pou Dena Baby? Anyen menm, Gracia Delva, anyen anyen. Pou di bagay la ta konsa, yon ti konsèy pou zile, anyen menm. Waww. M tap wont, m pa kwè, nou ka poko, petèt nou ka poko konprann, m tap wont, m pa kwè. M pa kwè, gon zanmi sou line nan banm prann. Zanmi pam kòman w ye? Byenvini nan show a. Blaise. Wi, kòman w ye?
Wi bonswa kòman ye nou la wi. Nou pa pli mal non nou pa pli mal non kòman aktivite yo ye.
Ah ben ou konnen nap swiv aktyalite yo anpil aktyalite. Men wi men wi.
Aswè a nou ta renmen w chwazi yon moun ke w se fanatik li ou renmen epi ou santi gen bagay ki pap mache. Bon mwen se fanatik Djo a mwen se fanatik Djo a sèl bagay m tap di Djo a se mwen fòk Djo a ta ale sou menm prèske Menm jan avèk zafè m pou di yo ata fè yon seri de medya fò di yo ata envite yo pa al ladan yo
pa al bay entèvyou. Ou pa bezwen pè pale non, son konsèy wap bay ou ka ouvè kòw wi. Non non non m paka pè m pap pè pale paske moun yo pa pè Yo pa pè ap fè konplo sou do Dio a vre m paka pè yo se sak fèm rele menm poum di Dio a sa. Si gon konsèy wap bay moun nan fò pa kòde li pase dwat vin dwat pou moun nan konprann sa wap di la. Non m pa kòde mwen non m dil kòmsi gon seri de medya pa tout non paske tout règ gen esepsyon gon seri de medya fò yo evite yo pa ale pa al bay entèvyou. Ok ou ka di poukisa kisa lap itil yo si yo fè sa?
Oh anfen pase ou pa wè ou pa yon pilye la ou pa yon konplo sou do Dieu a la konplo a byen di wi. So daprè jan wap pale a konplo a se media yo se jan de media sa yo vle di a ki ladann? Anben men media yo yo menm yo gon yo gen yo gen group yo Yo gen group yo sa vle di se m pa gen enpresyon se medya yo menm ki vini konsa non medya yo mwen kèk atis mwen se sa m panse yon group yon lòt group de moun ki ki afilye avèk yo menm epi kounye w wè atak yo sou sou Joe an ou wè sa. Ou ka wè sa, tout moun wè sa, menm ou menm tou Lex wap wè sa tou. Konsèy ou pou yo se pa ale nan gwoup sa yo, se pa ale ou panse se sa kap rezoud pwoblèm nan oubyen èske ou panse gen lòt bagay yo ta dwe fè? Menm jan ou pa al zafèm, ou pa al sa zafèm fè, zafèm gon gou li rete nan limit li. Ok.
Men petèt yo gen dwa pa gen fòs ke zafèm genyen an.
Ah anfen sa yo met pap sou yo wi yo yo ka chante moun renmen yo yo gen don pa de di an afrik la it's too much it's too late la son bagay ekstraòdinè sa vle di ou pa ka lè fini se envesti lajan yo yon lòt jan si te la pou yo fè kòb pske. Eske ou panse kapasite kapasite staff yo a kapasite pa yo li nan menm nivo a kapasite pa zafèm nan? Ou panse si yo fè sa lap mache pou yo? Petèt se se paske yo manke yo manke al jwenn medya yo petèt ki koz sa. Bon m pa di Medya se sa pa l ye bon, non.
medya yo pa bon Lex, medya yo pa bon, medya yo mechan, Ok. yo mechan anpil, moun yo, se pa konsa medya fonksyone, ok, ou wè la a, m gen dwa plis renmen w ke Pipo Senlwi, men m plis renmen w ke Pipo Senlwi a, m vini m ap pale de Lex, m ap pale de Pipo, m gen dwa ale sou sòsè, M plis pale de ou olye m pran w pou m ap kritike w, pou m ap denigre w. M pale sa m plis sou mwen menm kwè mwen menm si m wè yon moun meton m fanatik Joe anpil Bedjina Kadilak m renmen yo anpil bon se yo menm ki fè m ap rele w se yo menm ki fè m sou rezo m ap swiv yon seri de bagay rele Tchema yo paske yo rive sou mwen
men sa pa vle di Bon map di yon seri de koze de yo lòt medam yo map denigre yo map desann yo epi nenpòt ti bagay yo fè poum gentan wèl pou map pale lèd ap di yon bann vye koze ooh mon Dieu m pa konn paske m pa konn sa moun yo gen menm ayisyen gou. Kòm si m ta di w se tenèb la, se fènwa nèt, pale vye koze, di vye bagay lèd de moun, m pa konn kòman yo fè fè li. Ok, kounya, kounya e si w ta vle bay medya sa yo yon konsèy, ou ta vle y al dirèk oubyen endirèk, ki konsèy ou te ka bay? Men, yo konnen tèt yo. Men ki konsèy ou te ka bay a jan de medya sa yo fason ou wè yo a?
Bon sam te ka di yo ok tout moun yo se star yo tout se ayisyen yo tout gen talan men gen dwa gon moun ki gen plis talan ke yon lòt sa pa vle di pou wap desann yon lòt pou monte yon lòt epi gon kote wale pou Ou kite limit lan nèt. Kouwè kouwè bon ok pou m ka pi klè avèk ou kouwè la yon sèl bagay pou Bedjine al lekòl yon fransè kès sa pa gen anyen pou wè a chante non chante se pèfòme se chante epi se vwa Depi moun nan gentan gen vwa bon pa Whitney Houston se kanpe chante paskel gentan gen vwa a deja Beyoncé li menm menm son pèfòmè liye lèl vini li fè koze Ok.
tandiske Whitney Houston menm lèl kanpe devan mikwo li pa bezwen fè anyen ankò Ok medya ki se voye paske Bedjine lap depoze vokal. Medya ki voye Bedjine lekòl yo pale avè yo dirèkteman. Wap byn ba yo bay non yo non jis di yo yon bagay. Yo menm map mande yo tou si yo pa panse yo bezwen al lekòl tou.
Si yo pa panse yo gon bagay ki pa fin ki pa pèfèk nan yo menm tou ke yo bezwen ranje tou yo menm kòm medya paske nòmalman yo pa ta sipoze ap pale de voye lekòl la. Ok enben mèsi anpil m kwè mesaj la pase e m apresye sa pase at least ou fè ou fè premye pa. Monchè on sèl konsèy m gen se pou Annie Alerte kap fè bèl bagay men m ta renmen e repete map repete ke li pa antre nan tripotay la ankò. kontinye fè sa lap fè a pase se tan dwe fokis nan tan an fè bagay yo jan l sipoze fè yo nan entèvyou l fokis nan bon bagay li gen dwa pale de pitit li si l fè pitit li mwen gen moun k atake l pou sa li pa bezwen atake okenn moun
si se pa lwanj lap fè pou lòt moun. Se pou konsèy la te de pyès fwa m tap ba ou l.
Ok banm konsèy la. Eskizem paske wi paske gen de lè m wè w konstitiye w an defansè lè you moun rele menm si moun nan di w yon bagay wap ou kenbe w kenbe kenbe ak moun nan ou pa dakò sa moun nan di a ou kòmsi sa w vle a se sa pou moun nan ta di. Non men e pa sa. Pamde gen ti konsèy sa pou. Mèsi pou konsèy la men se pa sa li ye men sa m vle fè mwen menm. M vle balanse bagay yo. M pa vle sou monte w ap kritike yon moun epi tou mwen m apiye w ap kritike moun nan tou. M ap chèche m wè kòman m ka defann moun sa. Si gen fason pou m defann li. E konsa m fè l. Pou Annie avèk pitit li a si moun nan inosan l pa ka mele lan tout tout tout tout bagay sa yo men l mete timoun nan de kote lan pwoblèm li. Lan foli l Lan foli l Lan foli damou l renmen l met pran timoun nan l mete apa pou l regle zafè pa l pou kont li paske lè timoun nan vin gran vre lè l li la l ap wè tout sa k te konn ap pase sou do l li fè lèd li menm tou. Jan lap li yon ti jan manke pèsonalite paske lè wap pale pale kriye tout la jounen epi envite tout kote ou pase ak yon pou non ti moun nan lan bouch depi se moun ou lan pwogram mi fè mizik e loulou rele loulou pou mwen rele ti moun nan mele lan sa yo e premye atis m wè kap vann pitit li lan sa Pa konn poukisa, yon timoun m wè ki sanble vrèman byen entèlijan epi ki enteresan epi ou menm wap bese l konsa. Se manman l ou ye, se ou k pou pwoteje l. M pa ta renmen l lage timoun nan lan bagay sa yo. Dapini timoun nan pa bezwen l sou rezo sosyo, timoun nan pa bezwen l lan tout sa yo. Kite timoun nan lè li bon pou l pou li pou l fè sa l ap fè a pou l fè si l vle fè mizik la si l vle fè sa l vle a l ap fè l men kounye a li twò piti l inosan se w k pou pwoteje l. Enben Nou paka kenbe w twòp non mèsi anpil pou konsèy la. Wi epi tou epi tou gen gen moun k ap di Reginald pale anglè. Pale anglè a sa depan konbyen tan ou fè lan peyi a yo menm tou lè yo te fèk vin nan peyi a yo pat konn pale yo te kwè egare se kite moun nan pale sanl pran tanl se dan le tan tout bagay vini
se dan le tan tout bagay vini Si moun nan gan dwa konn pale anglè paskel te lan peyi a lontan li te la avan lòt ki pa konn pale a se aprè ou ka wè moun nan moun li la dan le tan li ka vin depasel lontan lan lang lan. Pa gen pwoblèm.
Mèsi anpil. M apresye sa.
Nou tout se konsa n ye, nou tout se konsa n te vini, nou tout se nou pase par la pa konnen avan aprè vin konnen pandan ke nou rete depi ou te la avan se nòmal ou fè bon sitou si ou gen pitit ou fè pitit wap pale avè yo lan kay wap pran lang lan vit vit lan men timoun yo
si ou moun si ou wi se sa bon m pa bezwen di plis ke sa. Mèsi n apresye sa. Konsèy mwen se pou Dior and spesyalman pou Bedjine. Pou l rete moun li ye an. Se chante l konn chante. M pa di ke okontrè tout konsèy, tout kritik ke yo ba li yo, se pou l pran tout wòch sa yo ke y ap voye sou li an epi pou l konstwi yon castle ansanm avè l. Pa kit, pa reponn moun, rete moun li ye a, rete humble Epi pou talon w pale pou, pa pale pou li. Tankou jan l te di an, se nan ekriti, se nan ekriti l yo pral wè kòmsi siksè l. Jan l rete, jan l ye a, rete moun li ye a. Epi Kadilak li menm, whatever sa l genyen pèsonèl li gen pou l regle an, kòm mwen wè l pa reponn tou, se mizik li li fè, Poul rete menm moun nan tou. Rete fè mizik ou. Kite moun kritike. Pa nan voye toya avèk pèsonn moun. Se sa sèlman m ka di w epi yo menm an menm tan tou pa gen moun ki konnen kisa ke yap regle behind the scene. Epi se gade yap gade yo wè yo blow up ni anglè ni tout lòt bagay yap kritike yo a epi yo montre. Yo pa bezwen konn si yal lekòl. Janw wè yo kenbe tout ti afè yo pa pale a rete moun yo ye a se sak fè yo se duo a moun yo ye an se sak fè yo moun yo ye a jodi a Mèsi. pou yo pa chanje.
E nap ajoute sa, met valè sou valè nou. Mwen gen youn pou 3 atis sa. Mwen gen youn pou Dona, M byen m byen kontan ke li li kòmanse amelyore. M byen kwè w te kritike tou, menm jan avèk Pipo, te kritike jan ke li abiye nan bal li yo. Wè avanyè la nan klas la m te wè l te sa sa l te bon, l te anfòm. Jan ke Arab li te met sou l e Arab li te met sou li a. Li pa bezwen rete kou on suiveur, on mwen ayiti m pa renmen. Herve lèl kanpe kon super a sa li pa bon li mèt kenbe janl te kenbe janl te nan bal la avèk klass la epi pou Annie menm li menm ok m pa kont li m wèl gon sèl foli e pale fransè son yon son m pa konn si se yanm fransè l manje m pa konnen men sèl bagay e nan di Annie Si yo chante lap chante chante men pale fransè pale anvi pale fransè pa vle di edikasyon se sa poul konprann pale yon lang pa vle di ke w edike pou otan pitit mwen m antre avèl Isi, li pale anglè plis pase m. Eske sa vle di ke li pi edike pase m, li pi entelijan pase m? Sa vle di ke pou Ani, e ke anvi pale franse, foli pale franse, sa pa.
Sa plis sanble yon kritik wi ke konsèy. Non, non, non. Donk, e, e, e, e, e, mwen yon dènye wi. Bedjine.
Edem fè show a bèl, an nou plis konseye ke nou kritike. Pou map fèl bèl m ret pa Bedjine la banm fini. Bedjine li menm pa okipe moun. Ba nou mizik, fè nou kontan, chante chante w pa okipe moun. Ok next.
Siw pa kòrèk ma parèt.
Zanmi pam eske ou kòrèk eske ou kòrèk eske ou pare pou parèt kòman ou ye byenvini nan show a. Konsèy m ta va pote e toujou bon lè yon moun son chantè Fòw toujou pran yon kou kominikasyon. Ou pa konn kiyès wap bay konsèy la? Wap bay yon konsèy an jeneral? Non, pa, se yon konsèy jeneral. Ok. Kèlke swa chantè, an chantez, depi wap chante, gon kou ou dwe pran. Se yon kou de kominikasyon. Pase ou se fòtman, yon chantè se yon fòtman ou ye, relasyon moun ak moun fòw konnen li. Konprann? Pase se ou k devan an. Yon atis, yon band, yon moun k ap travay nan HMI la ou vle bay yon konsèy? E kisa konsèy la ye? Bon, m ap bay yon konsèy avèk HMI nan menm. Dabò m ap felisite w pou bon travay w ap fè epi. Travay wap fè a ede nou kapab di Etyen may la anpil, Etyen may la bezwen sa. Fè alimantè w yo yo yo trè enpòtan pou Etyen may la. Men sepandan dèfwa yo mete anpil pwoblèm tou anndan Etyen may la. E si Etyen may la gen gen feblès li gen jounen jodi an animatè w pou bokou ladan l. Kounye a kisa yo dwe fè pou yo rezoud pwoblèm sa?
Ki sa yo dwe fè pou yo rezoud pwoblèm sa a? Pff lap yon ti jan parèt ble, sonje sa m pral di a. M panse ke se pa bagay pou nèg yo ta eseye fè, se ta eseye jere pòch yo yo menm olye ke yo kite pòch yo sou epay lan. E E se youn nan rezon tou m kapab di mizisyen mizisyen yo trè stil trè an stil avèk animatè yo e animatè yo mete yo tou nan yon sitiyasyon kote ke yo pa ka an stil avèk mizisyen yo. Kounye a, anvan w al pi lwen, anvan w al pi lwen, ban m poze w kesyon sa a, èske daprè ou yon bon animatè pa ta dwe yon metye?
Yon bon animatè pa ta dwe yon metye? Wi.
Eeh nòmalman son metye liye wi. Men men kòman ou di yo pou yo jere pòch yo a sa vle di m pa konprann. Jere pòch yo a sa vle di ke sa se pa depan de mizisyen pa depan de gwoup pa depan de gwoup mizikal yo. Ann pran egzanp Lex ann pa ann pa ann pa fè ann pa fè ipokrizi Lex. Ou menm pèsonèlman ou soufri de sa. Ou soufri de sa. Dènye mwa ou debake avèk tout materyèl ou, ou al fè yon kouvèti nan bal New Look, Arly Larivière deside kareman l di w ou p ap kapab pran imaj. Sa se pa t yon travay animatè non m t ap fè?
Non, ou t ap fè yon travay pou. Medyatik. Exact men kanmenm se animatè a kite prezan. Wi men se pat se pat Animatè a ou konn kilèl ye se lèm dèyè mikwo a la map pale map anime men lè map filme se pwodiksyon se pwodousè a ki la. Wi bon pwodiksyon kote gen dwa pa menm pat menm la menm se lèx se pou di lèx lèx gen plizyè plizyè moun ok. Wi m konprann sa w di a wi men men m panse misye te gon pwoblèm avèk pwodou. Sè a pa avèk animatè a pase. Non misye te gon pwoblèm misye pat gon pwoblèm avèw misye te gon pwoblèm avèk moun ki vin kanpe anfas li yo. Anben se sam diw a pwodusè yo menm kap filme yo nou pap ret sou sa twòp non men m vle w konprann diferans lan
pase antan ke animatè misye pat dim paka ret anndan pou m obsève pou m vin pale li pat di sa li te dim paka fè pwodiksyon an sa vle di pwodusè a te gon pwoblèm men animatè a pat gen pwoblèm.
Brèf,
pou m fini sou sa, ann di ke m ap deplase m pral kouvri yon bal. M pa oblije depan de djaz la, paske se travay mwen m ap fè. E pou m fè travay mwen an, fò m pa depan de moun pou m kapab demen si Dye vle lè m vin dèyè mikwo a pou m di sa m te wè a. E se la pwoblèm lan, lè w depan de djaz la, lè se djaz la ki fè depans yo pou ou a, Lè w vin kanpe dèyè mikwo a pou w di sa w te wè a, nèg la fache kont ou. Se jan w te di l la a wi ki fè l mal sòti a. Pase lè w rete w di jere pòch la, ou pa t klè. Ou pa t klè. Se yon konsèy. Lè w ap bay yon konsèy, ou konprann lè w ap bay yon konsèy fò w fè l klè pou moun konprann. Pase lè w annik rete di yo jere, pou animatè yo jere pòch yo, sa se yon lòt bagay. Pa bliye nèg, moun ou wè k al fè pwodiksyon an, li gen plizyè tach, li gen plizyè chapo. Li gon chapo kote lap fon pwodiksyon. Aprè sa l gon chapo kounya lap vin fè animatè. Pase gen nèg ki fè pwodiksyon k pa nan mikwo. Gen nèg tou ki nan mikwo k pa fè pwodiksyon. Sa vle di se plizyè, mwen menm e plizyè chapo m genyen la. Ou konprann? So m pa vle pou on moun panse, pou confuse youn pou lòt. Pou konfonn youn pou lòt, sorry. Rad sosyo.
Kòm m toujou di mizisyen son sèl kot fanmi an nou mete nou an fanmi vrèman pou nou jere etchèmay lan ann pa kite pa kite animatè yo ap fè nou ap mete nou nan divizyon antre nou.
Ya m konn abitye tande w toutan felisitasyon man wap fè bon travay. Mèsi anpil n apresye sa frè m mèsi anpil. Paske m wè w fè ekòl anpil anpil moun se m wè vin ap swiv travay wap fè a.
M apresye sa. Antouka konsèy m ap bay ya pa endanje konsèy m ap bay man kòmsi ke se pou w mete mizisyen yo Monchè nèg yo vin yon ti jan parese ou konprann nèg yo kale senbal la twòp ou konprann nèg yo manke jwe kik yo pa kik non e gwos kès la ou konprann ou se mizisyen ou konn sa map di la ou konprann floton lè yo manke jwe floton. Ou konprann? Ki vle di, nèg yo sèlman ap senbal, epi gita tou, nèg yo itilize gita twòp. Ou konprann? Yo sanse vin monotòn. Ou konprann? Tout nèg ap jwe menm stil gita. Ou konprann? Monchè, gon Frè Dejan k tonbe semèn pase a, m ap gade Frè Dejan k ap jwe ane 60, m kwè 77 ou 78, pou wè jan nèg yo ap byen jwe menn. Ou konprann? Pa p gen pyès elektwonik. Fò nèg yo ap byen depoze byen jwe. Fò nèg yo al gade ansyen ansyen yo kòman yo te konn ap jwe menn. Lè Herman ap jwe batri ou konprann epa ou wè Herman transpire ou konprann on enèji kap degaje ou kòmsi ou santi fòs djaz Tabou Combo a ou konprann. Koulye a nèg yo ap jwe kòman ou imajine w on nèg ap jwe batri li te vòt se bal tchèp tchèp tchèp nèg la pa fè pyès efò Koulya nan yo gon kik elektwonik, tout djaz ap jwe avèk kik elektwonik. Ou konn pafwa si wap swiv byen kik la ap fè makasyon avèk rès djaz la. Kik la ale pi vit ou konprann, kòmsi djaz la ap swiv epi kik la devan ou konprann. Nèg yo pa nèg yo pa egzanp si wap wè Herman kap jwe batri tout ou wè tou 2 pye yo ap fè yon mouvman Tou de men wap fon mouvan. Monchè gon batè map gade misye tou de pyel nòmal li pap fè pèsòn epi lap lap lap lap jwe senbal kale senbal kale senbal ou konprann komsi se konsèy sa mgen pou nèg yo menn fè nèg travay plis lè yo parese ou konprann kòman yon batè fè ap jwe nèg ap ap transfire menm ou konprann pa gon enèji kap degaje Ou konprann? Ok. Ki vle di ke tout, tout sa w fè nèg yo amelyore. Ou konprann? Nèg yo jwe sou twòp, tout bagay yo menm, menm stil la, gita monotòn, ou konprann, menm stil gita, ou konprann, twòp menm melodi a, nèg yo ap jwe gwo kòd, ou konprann, So, kòmsi kons, konsèy ou pou nèg yo, ou bezwen nèg yo pou yo, pou yo varye bagay la, yo, yo twò monotòn.
Wi nan otò moun otòn ou konprann gade gade jan zara ap jwe wòl ou wè son lòt bagay yon lòt pouvan ou konprann se sa epi m gon lòt ti konsèy tou pou nèg didi paradi yo ou di aswè a fò pa bay opinyon kòmsi di nèg yo fè yon ti jan nèg yo fè plis rechèch pa egzanp lè gari mouri a nèg yo jwe anpil ou konprann lè nèg yo ap dekri ane 90 la kòm ou di m aswè a se pa sa k ap pale demen se m ap rele. Kòm si pou pou m pote pou m pote pou m dekri moman sa yo. Men m bliye pou m te di duo a tou. Lè wè m duo moun moun pa fèt moun depi ou moun pa t nan peyi a lontan ou pa ka pale lang lan men pou otan m pa di yo pou otan pou yo pa al lekòl pou yo pa al aprann pou yo pa al mete sou sa yo genyen an non e sesi se pou yo tout Se pou tout atis yo. Pase pa gen moun wi pa gen moun ki pafè pa gen moun ki pafè nou tout gen feblès nou ou konprann nou tout gen feblès yo menm tou ki panse yo konnen an se lè lè ou menm ou chita wap tande yo ou wè lan pran youn ki konn pale fransè vre mwen menm map pale avèw la ou pa konn kiyès mwen ye se yon pwofesè m ye mwen menm. Men lè map tande yo, m pa pral korije yo, m pa pral fè bagay konsa, men moun yo, yo gen anpil lakin tou, se panse yo panse yo konn pale, yo fin rive, yo pa ko rive, se pou yo kontinye, men se pa sèl, e pa se, se pa pou lang non, se pa pou lang non, paske kalite lang, tout kalite lang, èske yo konn pale tout lang ki genyen nan peyi a? Nan pwen peson ki janm fin konnen. Fò al tank wap fòme tèt ou tank li pi bon pou ou se sa fèm mande dyo a tou pou yo fòme tèt yo tou e konsèy sa m ta bay yo tout bon mwen menm lè map koute ou wè la fè konkòdans dè tan pa janm tande moun se w lan entèvyou pou yo aplike konkòdans dè tan se konnen yo konnen yo konn pale yo konnen se depi yo di je si jete je si se ranmase se fransè.
E se pa sèlman, pou ki sa se fransè tou? Pou ki sa yo pa pran, yo pa di tout kalite moun pa konn pale? Tout moun bezwen al lekòl. Yon atis ou ta gen tan, ou gen tan nan men ou, ou ka aprann 3 lang sa yo, se vrèman enpòtan, paske se 3 lang kòmèsyal yo ye, anglè, fransè, espanyòl. Tout moun gen feblès. Tout moun, yo tout gen feblès, yo pa konprann sa. Tout moun, ou li mèt te di yo a, Al mete sou sa m ganyen an. E m siw tou, m pa kwè yo t, jan moun sa yo ye a, m pa kwè se egare yo ye, pou yo ta konnen yo vin nan yon peyi, yon peyi ki gen yon lang etranjè, ki se pa lang pa yo, pou yo pa ta al lekòl, pou yo al aprann lang lan tou, pou lè yo rive lan entèvyou, li fèk se te Si si n vle gen yon ti manke tou lan franse, byenke e pa lan peyi sa a n ap vin aprann pale franse, si se lan Etazini n ap vin aprann pale franse, m pa kwè m pa kwè n ap rive. Men nou ka fòme tèt nou pou kont nou, nou kontinye li, nou kontinye tout bagay pou lè nou rive lan yon entèvyou, lan nenpòt. jan pou nou e pa sèlman pou lang non pou n ka kenbe yon entèvyou pou n konn kijan pou pou nou reponn kesyon. Gade lòt atis entènasyonal, lòt atis entènasyonal k ap fè entèvyou, gade nenpòt lòt atis k ap fè entèvyou pou pran teknik e aprann nan men nou youn lòt. Mwen e konsa m wè l. Wi men, men atis entènasyonal yo se lang yo yo pale tou wi. Non m p ap pale pou lang nan non, m ap pale teknik, m ap pale teknik.
Wi teknik, wi teknik. Lang nan se lang ou. M pa kwè w al tande yon lòt moun pou konn kòman pou pale lang ou. Se pa sèlman Dioua non, m ankouraje Dioua tou pou yo ale e m si e sèten ke yo yo al lekòl, y ap aprann tou. E kijan pou yo fè fè mizik yo, kijan fè pou yo konpoze pou yo tout bagay. Tank w ap avanse plis, tank w ap vle bay pi bèl pèfòmans, se tank ou bezwen mete sou sa w genyen an, mete sou sa w genyen an, mete sou sa w genyen an, pou w ka toujou pli ho. Mwen moun kap chante yo, yo gon kou de kominikasyon, teknik kominikasyon. Fò yo genyen l. Ou konprann? Se sa w di la menm. Aprè sa, se bon bagay. Poukisa djaz yo pa itilize w pou fè pwodiksyon pase ou se meyè pwodiktè meyè pwodiktè atè a m mande poukisa yon djaz ki ap jwe yon pwogram yo pa itilize w konsèy sa m pote pou tout

Monchè Lex, konsèy mwen bay pou 30 segond, li pa long. Se pou tout animatè, m pa konnen, gon diferans ant animatè e jounalis, pa vre Lex? Wi, wi, wi. Ok. Men animatè a, l aprann sa lekòl tou, pa vre? Ta dwe.
Ok.
Men se pa nou tout ki aprann. Men sa m ap, men,
anhan, ok. Ebyen konsèy pam se pou animatè yo paske gon chemen yo pa swiv m ta swete animatè yo pou yo swiv chemen ke lòt ansyen yo te trase pou yo a paske map raple alepòk lontan la mizik ayisyèn Mizik la pat konsa. Lè nèg yo tap fè mizik ou te tandel nan tout radyo pase ou tande sa ap jwe, sa pap kritike kòmsi pou detwi. Men sèt fwa si, m wè animatè yo antre nan pam pi bon. Sa vle di ke kote dlo a koule pi fre a, se la yo plis panche. Non. Toutotan ke se animatè yo se konsa yo wè bagay la, e detwi nap detwi mizik ayisyèn nan. Pase li pap pote oken fwi. Pase le jou ke moun sa wap sipòte ou pa sipòte nan ou pap sipòte l ankò demen si Dye vle li ka vin tounen yon bèt nwa pou yo. Eske ou pa panse avèk konsèy ou sot bay la la e pwen ou sot souliye a eske ou pa panse petèt se poutèt se sa zanmi an te di talè a ki koz sa nèg y ap jere pòch yo dabò.
Bon, misye pa t vle di l nan, misye pa t vle di l nan lang kreyòl la. Sa e menm, e men sa menm wi. Misye pa t vle di l. Sa vle di kote dlo a koule pi fre a e la, e la l pi bon, ou konprann? E sa misye di menm, misye ap mesi. M tounen nan kounye a, m fè yon parantèz la. E gon seri de animatè lontan, menm lè Louko Dezi, Louko Dezi sou sèn nan, men nèg sa yo te yon egzanp, yo te ye tou. e sitou tou animatè yo tou fò yo swiv pi gran yo ann gade Filip lè Filip ap fon analiz li di w konsa ou mèt pran kaye ou pran plim ou sa e nan epòk lè m te timoun se pran kaye m pran plim mwen epi pou m pran bèk nan men Filip ou wè sa m di w la men gwo seri de animatè yo pa bay moun gou pou tande yo y ap detui mizik ayisyèn nan m pa t di etchemay non paske mwen mo sa m pa ka pwononse l mizik ayisyèn nan paske m wè yo detui y ap detui l Ok sa se konsèy mwen pou animatè pou yo chanje fizi yo zepòl paske se pou mizik la nap travay nou pap travay pou mwen ki atis yon lèt ki atis yon lòt ki atis non nap travay pou mizik ayisyèn m ta swete pou nèg yo chanje fizi yo zepòl epi pou yo pou yo voye mizik la nan sans ke nou bezwen nan ok gen yon bagay map tande plizyè kap pale de kap bay konsèy a medam yo lè m di medam yo sa vle di m pa fè pèsonalite m pa site di yo ou bagay m pa fè pèsonalite yon bagay m konn tande yo di se ki ène ène ledikasyon ledikasyon ki a la baz sa vle di ke yon manje a lepòk lè m te lekòl nan tan pa mwen lè m desann nan zazika an 86 e pou m montre w wi ki moun kap pale a. Wè ka deven si m te nan ti sa m pat bezwen fè e katriyèm segond. M pat bezwen fè twazyèm segond. Paske baz la te toujou baz primè a depi l pat nan ou menm ou mèt al fòme tèt ou. Ou mèt goumen tout pou wè si w a fòme tèt ou. Ou pap janm rive nan yon moun ki te gon baz li deja. Mwen gen de mèt tande m swete yo bon mwen aniyalèt fè m fyè de li. m gen rezon m gen pitit tout fini lekòl yo m santi m fyè pa le fèt ke li pale byen li atikile byen li gon bòn diksyon nan tè m oo atikilasyon an se sa nèt sa son moun ki fon ki te gon baz primè li gon baz primè men avè moun nan di l al fòme tèt li al pran kou pou kominikasyon depi moun nan pa t gen baz la depi lè l te piti li p ap janm atikile byen li pap janm atikile li. So sa vle di konsèy ou pou moun sa se, konsèy ou pou moun sa se give up?
A? Bon, kòm, kòm, chak moun gen, chak moun gen opinyon yo, sa se pa kont opinyon ki, kèlkanswa moun ki bay konsèy la non. Non, sa m vle di w, sa m vle di w, jan w ap pale a, si w t ap bay yon moun ki pa t gen baz la konsèy, Se jis bay vag, se sa w vle di la? M ap bay yon moun m pa di l bay vag non. Paske gen de moun k ap bay konsèy e y ap di moun al fòme tèt yo kounya. Non, ann pa gade de moun k ap bay konsèy la. Ann gade konsèy pa w la. Ok, ok, ok, ok, ok, konsèy pa m la, dakò. Ou wè konsèy pa m lan? Pou moun Moun yap mande pou yal fòme tèt yo bat de men si yo gen pitit yo pou yo pran yo ala baz. Se sa senpleman pou sa pa repete fanmi an pase yon fanmi yon fanmi son. Moun kap voye moun al fòme tèt yo a fòme tèt timoun paw la tou. Yes fò yo fòme tèt pitit pa yo a de men si yo vle poul pa vin medyòk menm jan avè lòt moun. Bèl konsèy.
Mèsi nap pran lòt moun. Napresye sa. Pandan wap pandan wap ede yon moun pa bliye tèt ou ede tèt ou tou. Se sal vle diw. Pandan wap gade Ti pay bwa ki ti pay ki nan zye moun nan make sure w jere bout bwa k nan zye paw la. M te gen yon ti konsèy m te ke m te vle pote paske emisyon an vrèman bèl Ok.
e tout moun ap pataje sa yo panse lan lan mizik ayisyen an men mwen di w congratulations paske ou fè anpil travay ke m swiv ou toutan e m swiv ou chak jou. Mèsi anpil. Yon sèl ti konsèy ke m pote. Ti konsèy lan, lè w ap fè live yo, ou mete yon ti jan plis volim pou bas lò. M pa di pou w deranje lòt moun non, men mete w plis wo. Paske si yon volim nan. W ap pale nan live la oubyen nan sa m poste a?
Nan lan live lan. Gon sekrè, ban m tou bo sekrè a. Ban m tou bo sekrè a. Majorite nèg ou wè kap mal sonnen nan live yo se paske yo moute volume nan twò wo. Depi mizik la twò wo, depil twò wo nan live li pap sonnen byen. E pa bliye nou gen yon nou gen yon modilasyon ke nap swiv. Tout bagay yo gen rules yo. Ou wè pandan map pale avèw la la e map gade modilasyon an la li nan 10 tanzantan l monte nan negative epitou l rive nan wouj. Lè wap fè anrejistreman li pa dwe nan li pa dwe nan wouj la depil nan wouj la l gate ou pa gen anyen ou ka fè pou li sa vle di l pito sef nou rekòde l nan green pase men kòman l ye de vèr jón epi wouj depi w wè l nan wouj ou gen tout chans pou l gate kounye a lè moun yo ap di bay volim bay volim li nan ou wè tankou map pale la tanzantan l moute nan wouj ou ka nan spikòl la w santi sa. Paskel nan rouj. M pa kè la paske m pap rekòde, m moute l wo jis pou nou ka tande l. Men lè m al fè yon pwodiksyon, mwen pa dakò pou l nan rouj la. Paske depi l nan rouj lan, lè m pral edite l, tout sa k gate gate nèt. Men si l twò ba m ka aranje l.
Ok, se trè byen. Se paske m bezwen sef ki fè m pa monte volim live la. Se pa konnen m pa konnen nou bezwen l pi wo, men m bezwen make sure m ba nou yon bagay ki gen kalite. E sak fè mwen konseye moun nan li menm bay aparèy pal la plis volume.
Ok vrèman enpòtan and mèsi anpil paske m pat konn sa yo so fòm vrèman pale ansanm avèk ou fòm te edike di m yo ke m te konprann yo mèsi anpil. Se pa konnen m pa konnen l e m konn tande moun y ap plenyen men m gentan konnen tou. Si m fè sa nou mande m fè a pandan m live la, sa m pral poste pou nou an pap bon.
Dakò, m apresye sa. Menm menm menm enjenyè yo mwen menm mwen konn mande yo menm pou yo desann li. E sak fè nèg yo tèlman kwè nan mwen, yo konnen m konn sa map fè a, depi m di yo desann li yo desann li. Poutan gen nèg ki mande yo desann li yo pa fè l.
Kò ansanm avèk ou ke m apresye l e m renmen show a. Mèsi anpil. M apresye sa. Ok, jiskavan lè bon kite m met chapo m mye m ba m pou m felisite w pou bon travay w ap fè. M apresye sa. Ou se youn nan ra
anima animatè tande mwen di w sa ou se youn nan ra animatè ki la pou le moman sa se pa nan pou moman sa n ap viv la ou se youn nan ra animatè. M apresye sa.
Konsèy
Mwen gen pou mwen nan mwen m se fanatik zile m se fanatik zile zile se san m zile se tout sa m pa anvi pèdi zile zile m pa konn sa m ta di tèlman pou otan m poko rekonèt Annie ni an ni anfas ni anyen men konsèy m ta pote m ta pote pou Annie wè m se fanatik zile konsèy m ta vle pote pou Annie. Annie make sure nan toune petèt wap al fè yo ou gen yon ane pwogram nan men w make sure ou fè nou tande plis mizik sou album nan nan anvi chante yo tou nan anvi tande yo yo bèl nan anvi tande yo nan anvi chante yo yo bèl tou ou se youn nan ra animatè tou ki tap ki ap ki pap Ap promote Bedjine ki pa janm panche sou lòt atis sam renmen sam fyè de Falex. Nou vann zile se sanm men konsè Annie make sure nou jwenn ti mizik ti mizik pou nou danse trayizon annik so nou danse nou anvi danse tou se vwe se vwe lè w lè w chante yon mizik Plis mizik mwens pale. L entèprete tou Wi mwen s pale wi lè l entèprete yon mizik tou an nou di se sikonstans pay se miz se andre mizik ki andedan l entèprete tou sa li pou li se sikonstans pay se sa y pase se sa y viv. Pandan konpa ap mache konsa Se konsi m ta di w lè w voye je w nan mitan pis la. Di a te eseye ti frè pou l frape pou l frape pou l ba nou mizik jiskobou.

Ann ede animatè yo pou yo balanse sa yap fè a. Antanke fanatik met tèt nou ansanm. Fanatik klass met tèt ou ansanm ak fanatik zafèm, ansanm ak fanatik Nu Look, ann pale de music. Ann montre diferans ki gen antre djaz yo men sispann joure nou youn lòt ann pa fè yon cho tounen cho klass ann pa fè yon cho tounen cho bedjine ann pa fè yon cho tounen cho nu look ann pa fè yon cho tounen cho rutshell ann pa fè yon cho tounen cho disip yon cho zafèm. Ann fè show a yon show music kote chak grenn moun k anba show a gen chans pou l tande jazz pa l la. Pase moun ki eseye fè sa nou pa rete avè yo. Moun ki eseye ba nou divèsite a, moun ki eseye bay tout moun nou pa ret avè yo. Nou plis vle yon show mawonnen kòd lonbrik li avèk djaz ou a epi tou mache dèyèl non l pa ka konsa. Se youn nan rezon mwen menm wap wè show m nan gen anpil moun kale ki vini k pa rete kale ki vini k pa rete. Ann pa moun ki kontribye koz yon animatè oubyen yon cho tounen yon cho sòlda oubyen yon djaz byen detèmine. Pase lè nèg la sispèk, pase gen moun mwen konnen nan HMI la ki te ka balanse, ki te ka fon bèl cho, ki gen kapasite a. Men moun nan tèlman santi, lè l pale de entèl, lè l pa kritike entèl, gwoup entèl la anvayi l. Kounye a l pa vle deranje entèl, li pa vle blese entèl, kounye a li vin sòlda entèl san l pa konnen. M panse nou menm fanatik yo, nou pou bokou nan sa. So, fò nou jere sa, pase n ap joure moun sòlda, n ap kritike moun sòlda, men lè se sòlda pa nou moun nan ye nou pa kritike l. Sa a nou bezwen chanje l. Djaz ap joure moun solda wap wè tout djaz ap di yo solda yo epi yo tout ap ankouraje yon gwoup oubyen yon animatè pou vin solda yo pandan yap kritike solda k pa solda yo a so djaz yo atis yo nou paka fèl konsa konsèy mwen pou nou Se mete tèt nou ansanm. M panse se tèt ansanm nan k pa genyen an ki fè sa a rive la. Gon jalouzi lè moun nan bay entèl love li pa bay lòt la love. So, si gon jalouzi lè on moun bay entèl love li pa bay lòt la love, ann bay tout moun love. Si gon jalouzi lè w filme entèl ou pa filme entèl, ann filme tout moun. Si gon jalouzi lè w jwe entèl ou pa jwe entèl ann jwe tout moun excuse me si gon jalouzi lè w pale byen de entèl ou pa pale byen de lòt la ann pale byen de tout moun si gon jalouzi ou kritike entèl ou pa kritike lòt la ann kritike tout moun lè sa n ap fè yon bèl etchèmay. gon jalouzi, entèl bon m djòb, entèl pa bon m djòb. Ann eseye bay nou tout djòb. Ann sispann fè ti bagay la tounen klan, fè l an ti zanmi, tout sa n ap fè se ti zanmi. Fò nou jere sa. Depi nou jere sa, pap gen pwoblèm nan. Mèsi tout moun, se te yon plèzi. Ke Bondye beni nou. Non pa m se Telex. Pa bliye ankò show sa se show sa se city to city ki patwone l se yo menm ki sponsò ofisyèl mwen 2 39 8 10 90 80 si w twò cho ou twò frèt ou santi w ap mal respire anndan kay la rele yo epi y ap jere w. Ou twò cho, rele yo y ap jere w y ap fè w fre. Ou twò frèt, jere yo, rele yo y ap fè w wonm. Se pou sa yo la. Pa bliye tou, 14, dimanch k ap 14, nan Ankò, Kazino a, Annie Alerte, Anthony Djo, epi 29, I mean 27 septanbre, 27 septanb nan lakou Pòt Sent Lousi, Michèle Debès ap prezante nou Best Duo Moment nan debake 27 septanb, debake an foul mezanmi tout moun nan Florid la, menm ou menm ki Atlanta ou ka vini tou, vin pran plèzi w. Se Orlann avèk Anthony Duo epi Zile nan Kazino a, dimanch, gwo fèt Mesi tout moun, ke Bondye beni nou, ke Bondye beni Ayiti.